Li kenbe e petwòl Ayiti a deja. Paske nan yon premye tan Etazini te di Ayiti si l eksplwate petwòl li a il la ap efondre. Yon teyori vrèman stupid. Lè yo rann yo kont ke Ayisyen kòmanse depase nivo sa a, enben l sòti grif li deyò e anpil moun panse se manifestasyon pou Jean Claude Duvalier, se pa t vrè. Se paske Jean Claude Duvalier te kòmanse ap fouye pwi. avèk Taiwan. E lè Taiwan kòmanse fè foraj la, yo voye l ale. E tout lòt prezidan k pase apre pè, pase yo pa vle yo voye yo ale. Donk w ap wè pèsonn pa manyen petwòl la. On a des puits de pétrole menm a Karadè hein. Il y a des puits de pétrole à Karadè. Donk gen puits petwòl menm Ti Gob. Sa vle di ke e e e e e e m ap ba nou yon ti enfòmasyon. Pa egzanp, nou genyen yon gaz natirèl ki an Ayiti ki vo 147 milya dola. Gaz natirèl. Youn nan meyè se sèl Iran ki genyen. Apre Iran se nou. Petwòl nou an evalye a 347 milya dola.

Mwen pral reponn kesyon yo aprè. Nou genyen yon uranium a 98 pousan pur. Nou gen cobalt, nou gen nickel. Nou gen emeraude, nou gen diamant. Nou gen bauxite. Sa vle di ke ou gen yon teritwa ase rich. Alò, mwa kòman je konsidère nou antan k Ayisyen, m konsidere, ekskize m wi ekspresyon m pral itilize a, m konsidere nou s on bann moun e ki chita s on richès e ki jis ap kaka sou li. A we si yo. On è tèlman rich, on a tèlman de posiblite, chak Ayisyen kòm etènèl il byen dan le tan pouvè avwa son pwòp Mèsedès, menm si l ne travay pa. Sèlman nan lajan leta ta ka retounen yon sitwayen ayisyen, sitwayen ayisyen an t ap gen posiblite pou l achte yon bolid de 180 mil dola ameriken san ke li pa gen kòb. Pou kapasite ke n genyen an tèm de richès. Vwala ke nou gen kapasite sa a an tèm de richès e ke nou jis ap twalèt sou li. E pi gwo kapasite nou genyen se notre nature. Pa gen kenn peyi o mond ki gen nati yo genyen. J'étais avec un millionnaire américain une fois. Nou pral Jakmèl. Epi lè n rive Leyogàn misye di m kanpe machin nan. M kanpe. Epi misye desann. Misye kouri al nan yon jaden. Misye ap gade. Epi misye di m, Mèt Fleurant, si m fon konse, si m mande nou yon konsesyon an Ayiti nou ka fè m li? M te salye l. Misye di, Bon, m ap ba nou de fwa 27750 kilomèt kare o Texas. M ap konstwi endistri pou li e m ap konstwi kay pou chak Ayisyen. Sèlman sa y ap garanti lè y ap soti ke yo p ap janm tounen Ayiti ankò. E mwen, lè m pran peyi a, m p ap eksplwate l. M ap kite l, dizan apre m ap tounen ladan l. Peyi a ap rejenere pou kont li e map fon touris le jou ou m ouvèl map fè 100 milliards dollars pa an chak semèn. Kisa pou kisa misye di sa? Se paske misye ap gade yon pye yon pye kokoye ki nan menm ki nan dèyèl gon pye veritab e nan menm dèyè a gon pye mango nan menm dèyè nan menm bay la gon pye zaboka epi tout donnen. Misye di sa n'existe nulle part au monde. Moi j'ai passé beaucoup de pays, j'ai jamais vu ça. Lè pandan misye di sa, se lè a l atire atansyon. Donk, ou gon yon richès osi bèl e ke menm rive w pa ka rive eksplwate l. E vou banalize tout ce qui est haïtien. Nou rejete tout ce qui est haïtien. Bon, se pa fòt nou, se pa fòt nou, se edikasyon n ki fè sa. Men m swete ke nan pwochen tan yo, par l'éducation, on résout le problème. Lè nou rive ayisyanize edikasyon an, pa ayisyanize l nan sans pa bon an non, paske lè w di yon bagay ayisyanize, se paske l te bon w ap fè l pa bon. Wi. Paske nou ayisyanize inivèsite. Nou ayisyanize lè ministè, nou ayisyanize la polis, nou ayisyanize sa vle di wi se sa wi. Pa di ayisyanize. Non se ayisyanize. Regarde l'université que vous avez. Va regarder l'université dans les autres pays. Si yo ta bay Haïti sanksyon pou ayisyanize les choses, nou pa tap gen kòb pou peye non. Konprann? Menm lè chaussure e lè e lè costume pou les haïtianiser. Se ke se le problème se pose. Men kounya se haïtianiser nan bon sans. Sa vle di ke pèmèt ke Ayisyen an gon bonne éducation sou reyalite l, konprann reyalite l, travay a reyalite l pou l sòti kote li ye a. Paske san l'éducation nou pa ka al ankenn kote. Nap pale de koripsyon, la koripsyon est endemique en Haïti. Nou pa ka fè anyen avèl ke par l'éducation. Pase koripsyon an li se Ayisyen menm. Pase koripsyon an se pa lè moun nan rive nan leta lap fèl. Lap fèl depi nan kwizin lakay. Depi andan lakay. Edikasyon l transmèt pitit li. Se li ki koripsyon an. Ou mèt chanje 500 Ayisyen pa jou, yap toujou kowonpi. Pase yo edike kowonpi. Tout otan ke n rete nan klivay sa a, vous êtes bon à être colonisé. Tout otan ou rete, comment se fait-il que en République Dominicaine, se la justice ki denonse koriptè epi arete yo wi. Nan yon reyinyon konsèy dè minis, dènyeman la a, nan yon reyinyon konsèy dè minis an Russie, minis ekonomi an, Misye ap pran 10 ans prizon e pou 20 mil dola wi. Yo vin aretel nan konsèy dè minis. Pwokirè a antre l aretel nan konsèy dè minis. Poutine kanpe konsèy la poul mande pwokirè a kisa l te gen. Pwokirè a di e misye m vin arete l. Li di poukisa. Li di men men men. L di ala men. Pa gen tolerans. Zero nan zero. Men koman w rete nan w peyi epi gon prezidan k leve yon bon maten li pran tout bidjè peyi an epi l fon bagay yo rele karavan. Ce peyi a two fasil. Pa janm gen anyen nan bidjè ak rele karavan non. Se yon non vantile. Donk sa vle di ke nou gen pwoblèm. E si nou gen pwoblèm, kwaye mwa si vou voulez, n ap toujou nan pozisyon pou n gen vòt sa a anvè peyi ki zanmi nou. N ap toujou e kwaye mwa si vou voulez, titèl la pa pou dizan. Repiblik Dominikèn okipe nou deja ekonomikman. Repiblik Dominikèn okipe nou sanitèman. Repiblik Dominikèn okipe nou alimantèman. Dènyeman la a, m rive yon kote m wè yon 150 kawo tè. M te vle pran 25 kawo tè pou m fè yon jaden piman epi agwonòm nan di m non ou pap ka fè l non mèt Freron. Li di sa k pase, li di Dominiken ap vin tiye l wi. Sa vle di pou le moman aktyèl ou pa ka plante yon jaden nan pwodui Dominiken yo ap vann Ayiti a ki ta 100 ekta non. Yo vin tiye l kareman. E tout moun konnen yap fèl wi. E pèsonn pa di anyen non. Donk vous êtes deja sou tutèl wi. Sa vle di tutèl la se fizik, ekonomikman l gentan la, moralman l gentan la. Se fizikman l poko la wi. Donk sa vle di ke fò nou fè plis efò pou nou wè kòman nap sòti.